Gran pwen nan aktyalite a an Ayiti, reyaksyon depaman sou desizyon gouvènman pou ajiste pri gaz la. Somè virtyèl chaje ak tansyon ant prezidan ameriken an Joe Biden ak lidè ris la Vladimir Putin sou dosye Ikrèn nan. Etazini ap pare pou l òganize 9 ak 10 desanm pwochen yon somè virtyèl sou demokrasi ak anviwon 100 patisipan, yon evènman ki pwovoke kèk reyaksyon defavorab. Medam, Mesye, bonswa. Isi Jacquelin Belizaire depi Studio 18 Lavwadlamerik nan Washington. Se yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm pou nou prezante ou yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Jodi a se madi 7 desanm 2000. 21 nou kontan yon lòt fwa ankò avèw pou nal wè aktyalite a. Aktyalite ap mennen nou dabò isit Ozetazini kote ke prezidan ameriken Joe Biden nan yon rankont virtyèl ak lidè rus la Vladimir Putin kote li menase Moskou ak konsekans grav si li ta atake peyi Ikrèn. Menas sa a fèt nan moman Moskou ap rasanble plizyè milye sòlda sou fwontyè peyi Larisi pataje avèk Ikrèn. Lyonel Desmarattes te swiv somè virtyèl sa pou nou. Prezidan Joe Biden fè yon seri de ouvèti diplomatik bay Putin nan kad efò Lèzetazini ap fè pou l apeze sitiyasyon an, alòske an menm tan li lanse kèk avètisman klè pou l di La Risi kapab tonbe anba plis sanksyon ekonomik si lame ris la anvayi Ikrèn, yon ti peyi ki se an menm tan yon ansyen repiblik sovyetik. La Mezon Blanch fè konnen rankont la te dire anviwon 2 zèdtan plis yon minit. Televizyon nan La Risi montre 2 lidè yo nan yon sekans kote youn t ap konplimante lòt yon fason amikal nan kòmansman sa ki, daprè previzyon obsèvatè yo, t ap yon echanj chaje ak tansyon. Mesye Biden di lidè ris la li espere ke pwochen somè yo a se va yon rankont fas a fas. Anvan somè virtyèl la, otorite wo plase nan administrasyon Biden nan te fè konnen Moskou lanse yon gwo kokenn kanpay dezenfòmasyon sou entènèt la kont gouvènman Ikrenyen an, yon kanpay ki sanble tèt koupe avèk travay machin pwopagand ris la te lanse anvan l te anvayi epi anekse prèskil Krime a an 2014. Semèn pase a, ansanm sèvis sekrè ameriken an te pibliye yon dokiman ki te di ke Prezidan Putin ap planifye pou l voye anviwon 175 mil sòlda sou fwontye Larisi avèk Ikrèn nan pa pi ta ke nan mwad janvye 2022 a, nan kad yon swadizan envazyon k ap fèt sou plizyè fwon. Nan jounen lendi 6 desanm nan, Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy, te vizite twoup militè peyi li ki pran pozisyon nan rejyon Donetsk la, nan pati lès Ikrèn, e l te fè konnen fòs militè l yo gen kapasite pou yo kwape tout ofansiv Larisi. Sèvis enfòmasyon sekrè ameriken poko detèmine si Prezidan Putin deja pran yon desizyon final pou l anvayi Ikrèn. Sepandan. Yon ofisyèl enpòtan nan administrasyon an, ki bay laprès detay sou sitiyasyon an a kondisyon pou non l pa site, te deklare Misye Biden ta pral di Prezidan Putin kareman Larisi pral genyen pou l peye yon pri trè chè si l anvayi Ikrèn, menm si moun poko konnen egzakteman ki kalte sanksyon ekonomik Lèzetazini avèk alye l yo kapab enpoze sou Moskou. Se pa kè kontan ditou Prezidan Putin wè fason Òganizasyon Trete Atlantik Nò a, l'OTAN, pran ekspansyon avèk desizyon kèk ansyen eta satelit sovyetik pran pou yo antre nan alyans la, peyi tankou Lapolòy, Lahongri avèk Repiblik Tchèk la. Kremlen an fè parèt yon nòt kote li di li espere 2 lidè yo va kapab fè yon rankont fas-a-fas pou yo abòde sa nòt la rele eta lamantab relasyon ant Larisi avèk Lèzetazini. Yon relasyon ki bese desann nan nivo k pi ba depi fen lagè frèt la. Lyonel Desmarattes, Lavwadlamerik, Washington. Last time I saw we didn't get to see one another at the G20. I hope next time we meet we do it in person. Donk Prezidan Joe Biden tankou Lyonel sot di l la enben li di ke l ta renmen ke pwochèn fwa ke l rankontre fas a fas avèk Prezidan Vladimir Putin. Donk gen gwo tansyon kounye a antre 2 peyi yo, Moskou avèk Washington, e nan medya e Ozetazini yo, gwo medya yo, se anpil deba k ap fèt sou koze sa. Pandansetan, li menm, Lachin, yon lòt gwo rival e Etazini, enben li kritike somè pou demokrasi Prezidan Joe Biden pral òganize jedi 9 ak vandredi 10 desanm k ap vin la, yon somè li konsidere kòm yon defi pou rejim otoritè li a. Yon repòtaj Serge Rodrigues.
Lachin ak Etazini antre nan yon bradfè sou somè demokrasi Prezidan Biden pral òganize jedi 9 desanm k ap vin la a, yon somè Pati Kominis Chinwa a ki sou pouvwa a kounye a konsidere kòm yon defi pou rejim otoritè li a. Pati a fè konnen Lachin gen pwòp fòm demokrasi pa li e gouvènman an te pibliye samdi pase yon rapò anba tit Lachin, yon demokrasi ki mache kòmsadwa, swa senk jou anvan somè vityèl de jou ak patisipasyon anviwon 110 peyi administrasyon Biden nan ap òganize. La Mezon Blanch te pase anba pye jedi pase kritik Lachin lanse kont administrasyon Biden nan nan kad somè pou demokrasi a apre yon responsab chinwa te fin di demach sila pral kreye divizyon nan kèk peyi e lakoz moun lonje dwèt sou kèk lòt. Pòtpawòl Mezon Blanch Jen Psaki fè konnen patisipan yo pral diskite sou fason yo ta ka travay ansanm pou defann demokrasi sou planèt la. Nou pap fè anyen ki mande pou nou prezante ekskiz. Madam Psaki t ap reyaji sou deklarasyon douvèti Vis Minis Afè Etranjè Chinwa Lei Yucheng te fè pandan yon fowòm kote ekspè t ap diskite sou dosye a, Yon somè Peken te òganize pou jounalis etranje k ap fonksyone andedan Lachin. Mesye Li di yo fè konprann ke y ap fè sa pou demokrasi, san l pa t site non Etazini dirèkteman, anfèt, sa ale nan sans kontrè ak demokrasi. Sa pa pral fè anyen pou solidarite mondyal, pou kowoperasyon ak devlopman. Prezidan Biden mete nan yon fas-a-fas demokrasi ak otokrasi, tankou sa k egziste nan Larisi ak Lachin nan. Lidè ameriken an chwazi 2 pwen sa yo kòm cheval batay prezidans li a. Misye Biden presize yon demokrasi dwe livre bay pèp la sa l bezwen. Etazini pa envite ni Larisi ni Lachin nan somè sou demokrasi a. Pati Kominis Chinwa a reponn pou l di sistèm pa li a se yon sistèm k ap sèvi pèp li a kote li lonje dwèt sou devlopman rapid klas mwayèn nan mete ak siksè li ranpòte nan limite kantite moun k ap mouri lakay li anba maladi kovid 19 la. Responsab chinwa yo toujou ap mete aksan sou lakin, sou fay ki egziste nan demokrasi amerikèn nan, soti sou zak vyolans moun ap komèt ak zam, pou rive sou zak revòlt ki te eklate nan palman Etazini an nan dat 6 janvye pase, apre dènye eleksyon prezidansyèl ki te dewoule nan peyi a. Serge Rodriguez, Lavwadlamerik, Washington. Mèsi Serge Rodrigues, donk randevou a se jedi 9 e vandredi 10 pou somè sa sou demokrasi, yon somè tankou nou di l deja ki gen de reyaksyon defavorab sitou bò kote Lachin avèk Larisi ki pa resevwa envitasyon pami 100 patisipan ki pral genyen, 100 patisipan sa yo ki se lidè politik avèk lidè nan sosyete sivil la. Nou pral antre nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti, Premye Minis Ariel Henry ta sipoze rankontre jodi a ak laprès. nan la primati pou yo kapab wè ajisteman sou pri gaz la nou konnen ki toujou rete nan aktyalite a toujou gen kriz gaz nan peyi dayiti nou pral rejwenn korespondan nou Renan Toussaint ki sou plas Renan kijan sa ye nan primati la. Bon n ap salye Jacquin Belizaire, n ap salye tout moun ki ap swiv Lavwadlamerik kounya la nou twouve nou egzakteman nan rezidans ofisyèl premye minis Ariel Henry kote li pral rankontre laprès. sou posibilite pou yo kapab ajiste pri pwodui petwolye yo an Ayiti. Nou konnen gen yon pwoblèm kabiran ki poze sa gen kèk mwa nan peyi a, e jiska prezan sa poko rezoud. Leta ayisyen sibvansyone pwodui sa a o wotè de 30 milya de goud e li pèdi tou 13 milya goud taks. Premye minis Ariel Henry nan yon dènyè konferans de près ke li te bay, li fè konnen ke leta pa ka kontinye sibvansyone pri kabiran sou mache nasyonal la, leta fè twòp defisi, li di lajan sa leta pral pran li pou kapab konstwi lopital, lekòl pou n site sa yo sèlman. Men kote nou ye la a konferans la poko kòmanse, genyen yon responsab nan rezidans ofisyèl premye minis la ki sot anonse ke. Nan kèk minit, konferans la pral demare men sa k sèten se ke anons la se Leta ayisyen pral ajiste pri a e men Leta enfòmasyon fè konnen tou ke y a pral kontinye sibvansyone pri chofè transpò an komen yo men Sa k gen rapò avèk dizèl la, donk leta ayisyen pap kapab kontinye sibvansyone dizèl la, nou konnen gwo antrepriz yo tankou gwo konpayi yo k ap fonksyone nan peyi a se dizèl yo itilize, yo boule men leta ayisyen te konn sibvansyone l donk pou le moman anons ki pral fèt la la sa k sèten se ke yo pa pral kontinye.

pri pwodui petwolye yo nan peyi Dayiti. Fòn di ke gen reyaksyon menm avan konferans de près sa a, te gen reyaksyon e bò kote ekonomis yo. Enben, nan reyaksyon yo gen kowalisyon politik Fòs Nasyonal pou Demokrasi, FND, li menm ki rejte demach sa a. Yon repòtaj Ronan Toussaint. Nan yon konferans pou laprès madi 7 desanm 2021 an, Mecène Sages ki se responsab jenès nan estrikti politik sa a di yo pa dakò ogmantasyon pri kabiran an sou mache nasyonal la. Nou kont ogmantasyon pri gaz la si kondisyon lavi popilasyon an pa chanje. Nan peyi yo monte pri gaz anvan yo monte pri gaz la yo kreye kondisyon Pou moun yo ka achte gaz la. Yon ekonomis ayisyen Kesten Farel fè konnen se Ayiti gaz la vann meyè mache pa rapò ak Repiblik Dominikèn. Yon peyi tankou la Repiblik Dominikèn, pri galon gazolin nan atenn prè de nivo de 4 dola ameriken. An Ayiti ou kenbe la 2 dola ameriken. Kòm ou pa pwodui gaz, donk se ki sifi ke pou w ka kenbe la 2 dola ameriken an, ou pèdi lajan. Leta pèdi 13 milya goud. de tax ke l te genyen e answit li sibvansyone l san bliye menm fò l peye sa n ta kapab rele antrepriz petwolyè yo. Bò kote pa l, ansyen depite Serge Jean Louis kwè entansifikasyon pri pwodwi petwolye yo pral pwovoke plis mizè nan peyi Dayiti pandan l di se sèl yon akò inik ki ka rezoud kriz sosyopolitik ak ekonomik yo. Li te di, Fòk yon maryaj ant diferan akò yo pou pèmèt nou jwenn yon demach initè ki debouche sou yon gouvèneman konsansyèl, yon gouvèneman kote gen konsansis ki teni kont de lansanm de revandikasyon de la popilasyon ayisyèn pandan dèzane. Antouka, anpil sitwayen anonse y ap rete mobilize pou fòse otorite wo plase nan Leta fè bak sou nouvèl mezi sa a. Renan Toussaint pou Lavwadlamerik, Pòtoprens. Mèsi Renan Toussaint, n ap kite dosye gaz la, yon manb sektè demokratik ak popilè anba akizasyon nan lanmò yon jèn militan ki te pwòch pati politik Ayiti an Aksyon ki gen nan tèt li ansyen senatè Youri Latortue. Plis detay avèk Masiado Vilmé depi Pòtoprens. Manm Sektè Demokratik e Popilè ki wouj yo endekse kòm kwa ki ta fè asasine ti blan ta tou, militan Chandmas. E m te fè entèkòl e m te di l nan radyo sè, m te rele Senatè Nenel Cassy, m te mete l sou ling nan, m te di, Senatè Nenel, si se vre m ap arete moun nan, antanke yon moun mwen gen respè pou li nan Sektè Demokratik lan, e m panse ke fòk ti blan ta tou jwenn jistis. Se kont Daryl Balthazar. manm enfliyan sektè demokratik ak popilè a, ak Wisky ensi koni Patrick Manteau ki te gen ak li avoka l Caleb Jean Baptiste, depoze plent nan pakè Pòtoprens yè lendi 6 desanm lan pou prezime enplikasyon mesye yo nan lanmò Patrickson Manteau, di Blanc Tattoo, yon militan Ayiti an Aksyon ki te mouri asasine 2 me pase a. Aprè demach sa, Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la te chache rantre an kontak ak akize yo, Darryl Baltazar di li poko ap reyaji sou kesyon sa. Toutfwa, li fè nou konnen, li menm tou, li pral fè sa lalwa prevwa nan kad dosye sa a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilme pou Lavwadlamerik. N ap rete nan dosye jistis. Jodi a, madi 7 desanm 2021, fè 5 mwa depi Prezidan Jovenel Moïse asasinen lakay li, donk nan rezidans prive l. E toujou genyen demach k ap fèt, e toujou genyen ankèt k ap fèt sou lanmò sa. Se konsa kolaboratè yon estrikti sosyal e politik ki gen nan tèt li ansyen direktris SNGRS, Magalie Habitant, yon alye defen prezidan Jovenel Moïse, kontinye egzije limyè fèt sou lanmò an defen chèf leta e l reklame demisyon premye minis Ariel Henry nan peyi a. Pandan kolabore, nou toujou kanpe avèk desizyon nou ke nap mande jistis Prezidan Jovenel Moïse. Nap mande jistis jiska la fen. Menm jan tou nap mande jistis pou tout moun yo asasinen nan peyi a. Map mande Premye Minis defakto, Premye Minis enkilpe a, ki se Ariel Henry, kisa lap fè nan tèt peyi a? Kisa l deside jodi a pou ensekirite kap ravaje nou an? Nou menm, anndan kolabore. Se bò pèp la nou kanpe. Nou pa kanpe lòt kote. Se pou pèp la nou ye. Se sa k fè mwen menm Magalie Habitant, mwen di konsa, kinepòt manifestasyon k ap fèt pou pèp la k ap chèche jistis prezidan Jovenel oubyen k ap chèche sekirite pou kidnapin nan de jou an jou k ap monte pi wo sou popilasyon an, chak jou n ap pèdi nan popilasyon an akoz ensekirite. Depi nou wè se moun kap mande pou lekòl fonksyone, pou timoun yo al lekòl ke gouvènman pa janm di anyen. Prè pou m goumen toujou pou pèp la. Donk se te madam Magalie Habitant nan yon rankont ak laprès toujou konsènan kesyon dosye asasinay prezidan Jovenel Moïse la gen jij Garry Orélien

e 15 desanm pwochen, donk yon sitiyasyon ke n ap swiv pou ou. Fò n di ke daprè yon mesaj gen doktè Claude Joseph li menm ki deja di ke li menm li dispoze pou l al reponn kesyon jij Orelien. Mèsi Marie Louise Pierre ou toujou sou Lavwadlamerik k ap emèt depi Washington DC. N ap salye tout zanmi k ap swiv nou an dirèk sou platfòm yo notamman sou paj Facebook lan. N ap toujou di yo. Kenbe la pa lage nan geste baryè mete mas ou map mete mas mwen konsa mas mwen ap pwoteje w mas ou a pwoteje m.
Mas mwen pwoteje w mask ou pwoteje m an nou youn pwoteje lòt ann fè koukou wouj dèyè kowonaviris la ki kontinye ap fè dega nan mond lan atansyon pa kapon granmoun pa jwe mèt kò veye kò.
Ou toujou sou Lavwadlamerik kap emet depi Washington DC. Nou konnen moman an rive kounye a pou n pale de imigrasyon avèk Jean Robert Philippe. Genyen pwogram pwotokòl pou pwoteksyon imigran yo. N ap pale de mpp, an anglè yo di MPP. Li kòmanse depi yè lendi 6 desanm nan, Jean Robert Philippe. Men gen lòt devlopman ankò. Avèk kesyon viza imanitè, avèk kesyon dekrè k pral pral sòti Jean Robert di nou plis non. Ebyen pwogram nan li kòmanse e egzatman li kòmanse pou moun ki deja sou fwontyè a e ki te deja al tann e o Meksik nan ansyen pwogram nan avan ke administrasyon Biden nan rekòmanse l sou demann yon jij. Antretan nap di ke anbasadè Dayiti nan o Meksik enben li fè konnen ke otorite meksiken yo dakò pou yo ede ayisyen yo rete o Meksik men yap ba yo viza ki valab pou 1 an men gon gwo demach kap fèt la kounya la pou retire ayisyen ki nan Tapachula pou yo lòt kote an atandan pou fè plas pou pwogram nan li kòmanse e ke moun ap kòmanse pa retounen oubyen ankò Etazini ap kòmanse refoule moun o Meksik. Apati de semèn sa a menm. Espwa Inivizyon yo te genyen pou antre Ozetazini pran yon pòz apre pwogram Pwotokòl Pwoteksyon Imigran yo relanse lendi 6 desanm nan Ozetazini. Otorite ameriken yo gen plizyè opsyon ke yo kapab aplike pou imigran ki vin mande azil sou fwontyè peyi a pataje ak Meksik. Yo kapab itilize Atik 42 Lwa Sanitè a pou depòte imigran yo imedyatman. Yo kapab mande yo al tann o Meksik ak yon dat pou prezante devan yon jij, tou kòm tou yo kapab otorize yo antre nan peyi a oubyen mete yo nan prizon. Otorite ameriken yo gen pou mande imigran yo si yo pè pou otorite meksiken yo pa pouswiv yo an jistis oubyen tòtire yo avan yo enskri nan pwogram pou retounen o Meksik kote yon avoka ap asiste yo.
Direktè Migrant Attention Center, Arturo Valenzuela, deklare, Jodi a, pwogram mpp a pral aplike pou moun otorite yo mete men sou yo Ozetazini. Pou kounye la a, pa gen okenn mekanis sou fason imigran yo kapab antre nan peyi a. Atik 42 a tou jwenn aplikasyon, ki vle di refile imigran yo pou rezon sante piblik Ozetazini. Kite m ensiste pou m di ke pandemi an poko fini. Imigran yo pap travèse pò dantre ameriken an tankou jan sa te ye nan Paso Norte oubyen nan pon Santa Fe a. Te ye, lè men pèp pè sou nan wè nan solisyon, anke pwè sou e nou pwè sati mè. Antonio Martinez ki se yon lòt imigran deklare pwogram mpp a se yon bon solisyon Menm lè se yon pwosesis ke nou tout pa renmen, nou dwe tann, menm si sitiyasyon n ap viv la pa fasil, men nou dwe tann si pa gen lòt opòtinite. Sèlman pou ane fiskal la, ki fini 30 septanm 2021 an, administrasyon ameriken an arete 1 milyon 700 mil imigran ki travèse fwontyè a san dokiman legal. Yo ekspilse prèske de tyè pami yo baze sou atik 42 lwa sanitè a san yo pa gen chans prezante dosye yo devan yon jij. Pandanstan nan vil Tapachula, eta Chiapas ki nan sid Meksik, otorite yo ap akselere demach pou transfere imigran ki travèse fwontyè Gwatemala a pou voye yo al viv lòt kote eksepte fwontyè Etazini pataje avèk Meksik. Militan k ap defann imigran yo, Luis Garcia Villagrán, deklare 32 bis pati kite vil la dimanch 5 desanm nan epi 70 lòt pati lendi 6 desanm nan nan direksyon diferan. Anbasadè Ayiti a o Meksik, Hugues Monplaisir Féquière deklare sou Lavwadlamerik otorite meksiken yo dakò pou imigran ayisyen yo rete nan peyi a. Pou kounye la, imigran ki dakò pou al viv nan yon lòt kote resevwa yon viza imanitè valab pou ennan ann atandan yon dekrè prezidansyèl pou regilarize estati yo. Jean Robert Philippe, Washington.
Mèsi Jean Robert Philippe, n ap rete toujou nan peyi Meksik avèk jounalis Mackendy Ducasse k ap pale nou de Ayisyen k ap netwaye sa yo rele Estadio Olimpico apre te gen yon pakèt fatra donk yo fè netwayaj, ann al wè sa pi pre.
Plizyè milye imigran ayisyen ki bloke nan Estadio Olimpico a nan Tapachula depi plis pase 2 semèn deside fè netwayaj nan lakou stad la jounen jodi a. Depi granm maten imigran yo leve, bale nan men, rato nan men, pèl nan men yap netwaye. Se yon trè bèl jès imigran yo fè pandan yo kontinye ap tann otorite meksiken yo transfere yo nan lòt eta nan peyi Meksik pou yo ka regilarize stati yo. Williamson Celestin, yon imigran ayisyen ki soti nan peyi Chili, fè konnen y ap dòmi yon kote, moun ap lage fatra, yo deside met tèt yo ansanm antanke Ayisyen-Ayisyèn pou yo fè pwòpte nan Estadio Olympico a. Men moun debyen an, Lè li pou yon kote, li pa renmen viv nan salte, li pè pwòpte. N ap dòmi yon kote, moun ap lage fatra. Jounen jodi a, nou pran yon destinatif pou nou met tèt nou ansanm antanke Ayisyen, Ayisyèn, pou nou kapab pwòpte Stad Olenpik la. Yon lòt bò, kèk imigran te tou pwofite okazyon an pou pale avèk ajan imigrasyon yo. Si ke l gen pòtinite pou l bay lòt nasyon yo yon sèvis, m kwè li menm li te ka ban nou yon sèvis. Paske lè nou t ap vin fè pwotokòl la la, li te ban nou yon sèvis. Li te fè yon lin, genyen moun ki tap travay devan, epi ou jwenn yon 4 moun, 5 moun ki pran w, ki avanse pi devan avan w. Yo wè reyalite a, yo wè kijan yo pa gen volonte. Tankou maten an la yo vini a 5 è di maten yo di tout bis yo ap vin la, epi yo di tout moun sòti, sòti. Lè w di tout moun sòti, se tout k ap sòti ansanm. Kon tout moun yo sòti, yo kòmanse boute bis la. Yo pran, yo fè tout moun yo ale epi lè pou fè 6 è yo menm di maten ale. Imajine, nan venteyinyèm syèk sa a, pou yon jenès konsa, pou avni yo ap gaspiye, lage tout kalite moun la. Jiskaprezan, peyi Meksik pou ka twouve bòn fòmil lan pou l soti nan kriz migratwa ke l ap konnen moman sa yo. Nan ak Andy Ducasse pou Lavwadlamerik Tapachula Meksik.
Mèsi Mackendy Ducasse. N ap kite Meksik e n ap retounen nan peyi Dayiti. Yè nou te swiv repòtaj jounalis Mackenson Charles la kote ke minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl Nesmy Manigat te vizite Grandans men sèt fwa si li vizite depatman Sid la pi presizeman vil Okay. Nou gen sou plas korespondan nou Jean Ernst Eliscar.
Minis Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl la, Nesmy Maniga, efektye yon vizit 2 jou nan Sid, nan objektif pou te rankontre ak diferan aktè sistèm edikatif lan, yon fason pou travay rekonstriksyon lekòl ki te kraze pandan tranblemann tè 14 out lan ale pi vit. Presizyon Minis Nesmy Maniga. Nou reyalize ke vrèman fò nou met yon gwo kout akseleratè nan chantye rekonstriksyon yo e fwa sa a li trè klè menm si m pap pran plas pèsonn chak moun ap rete nan reskonsablite yo o nivo sa k dwe pou fèt nan chantye yo men map met yon kaskèt chèf chantye tou pandan pwochen mwa yo pou ke m ankouraje tout moun fè travay yo paske li enpòtan. Nou pa ka fini ale lekòl la pandan timoun yo anba tant ki pa fèt pou sa, anba bach ki pa fèt pou sa, epi se pa de kondisyon daprantisaj, se pa de kondisyon ki plede an favè de byennèt dè zaprenan, san konte dyalòg ke nou sot fè avèk sendika danseyan an, monte prekarite, gravite, deteryorasyon sitiyasyon kondisyon de vi ansenyan yo ki merite de repons urjant. Minis Maniga nan rankont li ak sendika anseyan yo pwomèt pou regilarize sitiyasyon yo. M panse se menm detèminasyon ke n te genyen lè n te nan ministè an premye fwa, kote anpil revandikasyon yo se regilèrizasyon sitiyasyon ansenyan pou ke yo kapab touche a tan. M panse ke gen anpil nan 12 mezi yo ki reponn a sa, lè n pral mete yo an plas. La mezi 10 an patikilye ki priyorize rekritman anseyan kalifye, etidyan fya, CFEF, Ekòl Nòmal ou tout lòt enstitisyon k ap fòme mèt, se mezi 10 lan sa. Epi depi mezi 1 an aplike, ke se ansenyan kalifye ki gen pèmi dansenye ou pèmi pwovizwa dansenye ki anndan sistèm nan, a se moman la, sa lèska la plas. Pou yo menm an grann pati, e sa pa met pèsonn deyò, depi se moun ki kapab rantre nan yon pwosesis de devlopman pwofesyonèl, se pa yon sanksyon kont pèsonn, se yon envitasyon pou tout moun fòme tèt yo e kontinye a genyen konpetans ki pèmèt yo kapab retann nan sistèm nan. Donk se priyorite yo sa pou le moman. Pòtpawòl sendika Rezo dè pwofesè òganize pou yon nouvo sistèm edikatif, Jean Saintus, ki te prezan nan rankont lan fè konnen yo pa satisfè ak repons minis lan. Minis lan pou nou menm, li te vini la, kòm nou ka konstate l, te genyen jisteman Florent Machini nan delegasyon, tout moun kab konprann te chita. Men nou zot kòm reprezantan sendika nan departeman, n ap di ke minis lan vrèman nou te wè l men nou pa te chita avè l, paske li pa vrèman pote anyen ki kab fè pwofesè yo konnen. nou te gen yon atant, nou te gen yon pakèt fristrasyon ke nan yon jou oubyen nan 2 semèn oubyen nan yon mwa, atant nou yo pral satisfè swa a 10 pou san, a 20 pou san oubyen a 100 pou san. Minis Edikasyon Nasyonal la, Nesmy Maniga, pandan vire won l t ap fè nan Gran Sid la te vizite depatman Grandans, Nip, ak Sid. Jean Ernst Eliscar pou Lavwadlamerik, Okay. Mèsi Jean Ernst Eliscar, nou pratikman rive nan fen pwogram nan, nap raple w ke gwo pwen nan aktyalitè se rankont ki genyen ant premye minis la kap rankontre avèk laprès, premye minis Ariel Henry kap rankontre avèk laprès e objektif la daprè nòt ke primati voye se ke yo pral konsidere ajisteman pri pwodui petwolye yo sou mache a, sou mache nasyonal la, nou konnen ke gaz la rete yon gwo pwoblèm nan peyi Dayiti, avèk sibvansyon leta, avèk sibvansyon ki fè ke leta pèdi lajan, donk ekonomis yo diskite sou pwen sa, notamman nou tap tande Kesner Farel kap eksplike ke gaz la a 4 dola, pa bò isit li yon ti jan tou pre 4 dola tou, E nan peyi dayiti la 2 dola konbyen donk yon sitiyasyon e trè konplike. Donk nou pratikman rive nan fen pwogram lan se te yon plezi kòm dabitid pou nou te sèvi ou. Nou remèsi Lyonel Desmarattes ki te chèf pipit ki tap kontwole tout kesyon epi Rob Macklin my good friend epi san bliye Jean Robert Philippe epi Fred Fred